Pèp la pa kanpe, nou yo pa di anyen. Men di nou y ap voye yon karavan chanjman pou nou. Lè eleksyon an yo fè nou vote. Nou vote prezidan, nou vote senatè, nou vote depite, premye minis nou ratifye. Nou vote delege de vil, nou vote alsèk, nou vote kasèk. Nou kwè fòk gon chanjman k fèt nan peyi a. Tankou yèswa, dlo antre nan zòn nan. Dlo kraze zòn nan. Pa gon kay, timoun manke ale, nou pa gen on pyès ki rete. Nou mande pou pon an kraze. Pon an twò ba, li pa ka netwaye. Depi an 94, yo fin fè pon sa, yo poko janm fè anyen ladan l. Chak jou, yo fè yon demagoji, pa son bagay, pa son bagay, men anyen pa regle. Mwen mande gouvèneman, nou pa bezwen netwaye. N ap rete nan fatra. N abitye a fatra. Nou pa bezwen. Anndan tout pyès nou ale. Nou bezwen. Nou bezwen yon moun ki konsène. Nou bezwen moun ki konsène. Pou parèt nan zòn nan. Nou pa dakòl, nou pa dakòl, ni traktè, oken machin baka vin la. Depi yo vini. Nap fè yo ale. Nou bezwen yon moun ki konsène. Si aprè midi m soti la m al nan antèman, mwen kite 4 timoun, 5 timoun anndan kay la. Lè m vini se anmwe timoun yo. Gen 2 twa lòt yo ap dòmi, 2 pi ki pi gran yo ap rele anmwe. Dlo a manke pran yo la depi 3 zè dlo ap vini. Depi 3 zè dlo a pran mwen, mwen lè m vin la m rive nan wout yo mwen m paka pase. M pran yon moto, m pran yon moto a paka mete m la. M rive nan wout la, se a pye m pran dlo a, m di pote dlo a mèt pote m male fò m al wè kot timoun yo ye. Lè m rive, m pran dlo a, lè m vin la yo di m tou le 4 timoun yo, tou le 5 timoun yo manke ale nan dlo a, se yon ti pitit ki sove mwen, lè l anvan pou l antre nan dlo a, dlo a gentan ba l jiske la. Mwen di, mwen vote prezidan, mwen vote majistra, mwen vote depite, dlo a ap pote pitit mwen ale. Yon rigòl la, chak tan yo vini, yo pran kann, Yo vini avèk karavan yo, fon ti demagoji, yo fon ti fouye sou kote, nan mitan, pon anba, pon an bouche, pa ka debouche, dlo a pa ka ale, epi nou menm menm nap inodire la a. Nap pase mizè, dlo ap bote nou ale la a. Nou pa bon menm, gad eta timoun yo, nan lari m ye. Yè swa m pa ka jwenn kote, menm yon dra m pa ka jwenn pou m voye sou pye ba timoun yo. Tout bagay lakay mwen ale, m pa gen wè timoun yo mank ale, se moun ki sove yo pa ka sove bagay yo, mwen tout bagay mwen ale nan dlo. Jan wap gade l la la, Se depi yè swa dlo a anvayi kay moun yo. Men byen avan, meri Site Solèy te deja aranje li pou n te mete anviwon 131 moun nan lari ke w ap gade la. Gen 131 moun k ap travay pou n te fè sa. Avèk fèb mwayen ke nou genyen, se de konsè avèk koupi, kote nou gen 131 moun ki nan tout zòn nan la a k ap rantre. Malgre se pa sa nou bezwen kòm materyèl, n ap bezwen pou sa yo la, se lòt bagay n ap bezwen, se pèl mekanik, se Se lodè, se sa nap bezwen pou pou nou pran labou sa yo ni fè dlo a kouri. Zòn sa yo rele pwojè dwe a. Pwoblèm sa k poze a li pa sèlman pwoblèm nan meri, se yon pwoblèm leta santral ke li ye. Paske si wap gade ansanm de kano ki la yo se de bagay ki te ki te fèt avèk drag ki te koute dè dè milyon de dola. Ò pa kont lameri ap jere goud. Pase yon meri kap jere goud li pa ka entèvni nan sa yo. Wap gadel la lapli pa bezwen tonbe bò isi a depil tonbe anwo a tout fatra yo li potel vin la. Pou le moman komin site solèy resevwa yon konpresif. Se tout pwojè a ki inonde, se tout pwojè a antye, se yon espas ki anviwon sou 2 kilomèt kare, se tout espas sa ki inonde. Se leta santral, gouvèneman an swa prezidan an swa ki panse a site solèy fon bagay pou li. Jodi a, li enpòtan karavàn nan te ka konsantre la sou Site Solèy e sa t ap fè popilasyon sa a yon gran satisfaksyon. Menm pou l ta di, li t ap nan vwa pa mwen, vwa popilasyon an, Majistra Arson tou, li fè tout sa l kapab deja pou sa a. Si se toujou konsa, se chak jou li nan radyo kòkeseswa. Ò sa, se Leta santral n ap tann pou di yon bagay pou kominote a paske l wè l.
Depi yè aprè ke lapli a fin tonbe, ke mwen te konvoke lameri espesyalman vwari an, depi yè swa li te ozanviwon de 7 è aprè lapli an, Nou lan lari a la ke nap ramase tout fatra yo, nou oblije ap fè kanalizasyon. E fòk nou di w travay ke nap fè depi yè a jiska jodi a la. E mwen te kwè si tout fwa ke depi yè nou pat met men lan travay la aprè lapli ki te fin donbe a la, jodi a la m kwè sikilasyon an tap pran yon gwo souflèt. Paske pou jan kafou Fleryo te barase avèk kafou Rita sa, pou jan ke li te bad ak fatra dlo monte disèt otè, se paske nap fon travay kolosal jiska prezan. Yè swa mkwè ke tout ekip la k ansanm avèk mwen la, nou te inè di maten napenn kite lari a, nou oblije antre lakay nou. Epi an menm tan depi vè zòn senkè di maten la, nou oblije lan lari an ankò. Egal se sa ki pèmèt ke ou kapab wè sikilasyon an amelyore. Eske pa te gen kay dlo ki antre ladan? Bon sètènman se kounya la nou pral rive yo alète nou sa, tout ekip lan di m sa la kounya nou pral deplase pou nou wè ki kote dlo a pase ki pèmèt ke inondasyon sa fèt nan lokalite zòn wavct a la e se sak fè nou pral kouri rive la paske nou te bezwen debleye lari a la Paske men tout materyèl nou yo la, n ap ranmase fatra a, n ap debleye lari a, yon fason pou sikilasyon kapab fèt nòmal. Finalman, nou gen posiblite pou nou akonpaye moun sa yo, paske nou gen enjenyè nou ansanm avèk nou. E m kwè ke nou gen posiblite pou nou kapab akonpaye moun sa yo. Menm lè nou pa fè l pou anpil moun, men minim moun ki viktim yo, nou pral sou lè l yo pou nou wè kòman nou kapab reponn avèk bezwen yo. Donk se sèlman zòn nò a ke se te te inonde? Ou pa gen yon ide? Bon, m kwè nou gen espesyalman tou dènyèman la anfas Enaze a la, e makèt la, nou te gentan jwenn avèk fanmi sa yo, nou te pale ansanm avèk yo, men rezon ki te pèmèt ke dlo a te antre lakay moun yo, l pa t jwenn espas. Pa bliye ke komin Taba k ap konfwontre tout jan de pwoblèm sa yo, se anmèt fwa ke lapli konn tonbe Petyonvil, lapli pa tonbe nan komin nan, komin anvayi. Egal se rezon sa kounye a la, aprè nou fin debleye tout lari nan komin pa nou an la, nou pral oblije monte pli wo bò RVCT a la, paske nou gentan, tout mesye ki nan Bako Lodè yo, nou gentan di yo apati de 4 è aprè midi an la, tout ekip lan pral wè kòman nou kapab fè yon kanalizasyon, yon fason ke si tout fwa ke lapli a ta tonbe aswè ankò, pou nou pa neye.
Mouvman Nasyonal Catherine Flon mande patisipasyon reyèl fanm nan fòmasyon pwochen gouvènman an. Pòtoprens, 4 dawou 2018, Nou menm fanm, manm Mouvman Nasyonal Catherine Flon, ki rasanble anpil òganizasyon ak gwoupman fanm nan 10 depatman peyi a, tankou Lwès, Nip, Sant, Nòdès, Nòdwès, Sid, Sidès, Grandans, Nip, Atibonit, n ap denonse ak tout fòs nou, konplo k ap fèt pou mete fanm yo deyò nan tout espas kote desizyon ap pran pou gouvène peyi a. Se yon vyolasyon grav atik 17 pwen 1 konstitisyon 1987 amande an. Se yon move sinyal pou demokrasi a. Se yon zak vyolans grav pou respè dwa fanm lè chèf leta pa chita ak fanm ki reprezante plis pase mwatye nan popilasyon an nan konsiltasyon ki t ap fèt pou chwazi yon premye minis pou peyi a. Fanm yo, mobilize pou nou pwoteje dwa fanm ak gason pou yon sosyete san fòs kote. Viv lespri tèt ansanm Catherine Flon, viv Ayiti!
Collectif des Organisations Populaires pour l'Intégration et le Développement d'Haïti, COPDH, jou ki te 6, 7 jiyè 2018 la, Pèp la sòti li di men revandikasyon l. Li bouke ak lamizè, grangou k ap fè lagè anndan trip li. Li bouke wè mafya nan palman an k ap koupe rache, poutan se kote ki te dwe genyen moun entèg, moun moral epi moun ki konpetan. Pèp la di li pa bezwen moun k ap vin fè dilatwa, moun k ap vin pale anpil oubyen moun ki vin fè tyoul klas mafya komèsan yo, klas moun ki gaspiye lajan petwo karibe a, klas moun banbochè yo, klas moun sa yo fòk yo mete kòd nan kou yo epi trennen yo lajistis pou yo mennen yo penitansye tèt dwat.